Coucou tout, kòman nou ye? Mwen espè ke nou tout anfòm. Jodi an ankò, se yon plezi pou mwen pou m la ansanm avèk ou nan yon nouvo videyo. Videyo jodi an mwen vin pataje ansanm avèk ou 10 seri Netflix ki vrèman bèl. Ok, mwen swete ke ou enjoy yo e ke ou gen kèk seri ki vrèman bèl ke ou gade ou ta renmen pataje yo. Pa bliye pataje yo ansanm avèk mwen nan seksyon kòmantè lan. Ok avan menm mwen kòmanse ansanm avèk videyo a map mande ou abòne ansanm avèk chanèl lan si poko fè sa e map di mèsi a ou menm ki deja abòne ansanm avèk chanèl lan e pa bliye aktive klòch de notifikasyon pou kapab okouran de chak lè mwen poste yon videyo ok an ap pase ansanm avèk videyo a premye seri Netflix kem pote pou ou jodi an ki vrèman bèl ki se Riverdale. Bèl seri e ke mwen vrèman damoul e ke m pa ka tann pou m wè katriyèm sezon ka pral soti an. Si tout fwa ou menm ou gade l deja di m kisa ou renmen ladan l pataje ansanm avèk mwen nan seksyon kòmant lan. Dezyèm seri ke mwen pote pou ou jodi an li se Atypical. Atypical se yon bèl seri ke m pa vrèman tande pale de li, li pa vrèman popilè men li. Li vrèman yon bèl bèl seri e ke mwen vrèman renmen l anpil. Mwen konseye w al gade li paske li vrèman bèl. Si w poko gade l mwen konseye w al gade l. Twazyèm seri ke mwen pote pou ou jodi an ki se La Reina del Flo. La Reina del Flo se yon seri ki monte an Colombia. Ke li monte an Kolonbi, li vreman bel, li baze sou mizik tout sa, e ke li gen yon bel istwa, se yon vreman yon bel istwa li ye, si ke ou renmen mizik, e tout fwa ke ou pa gen, ou gen tan lib, ou ka gade l, paske li vreman, vreman, vreman, bel seri. Twazyèm seri ke mwen pote pou ou, katriyèm seri, yes, katriyèm seri ke mwen pote pou ou, ki se, ki se Matter. M ap ekri li nan, nan ekran pou ou, ki se Matter. Matter se yon vrèman bèl seri, e ke mwen vrèman renmen l anpil. Se yon, y ap rakonte yon istwa. de yon avokat ki gen siksè ok ki se Analis Kitin li vrèman vrèman bèl m pa ka vrèman esplike w li m prefere kite w menm ou al gade l pou w ka wè kisa li gen ladan l lè Tiryen kòman vini ansanm avèk li pou ou ki se ki se Green House Green House Academy ki se vrèman yon bèl ti Li vreman bel e ke mwen konseye ou al gade li paske euh, li se yon seri ki baze sur um, koman yo di bay sa? M konseye ou al gade l epi si ke ou renmen l wa fè m konnen nan seksyon comment la. Ok konya nap pase nan yon nouvo seri ankò ki se Koman elve yon super héros Waw seri sa vrèman bèl li se li se vrèman vrèman yon bèl seri e ke ou ta sipoze gade li m kwè li gen yon sèl premye sezon an sou Netflix li pa vrèman long men m kose w al gade l vrèman bèl yon lòt seri ke m pote pou ou ankò se La Casa de las Flores La Casa de las Flores se yon seri ki on se yon meksiken m kwè wi li se meksiken e ke li vreman bèl se yon bèl seri yon bèl feyton ou kapab amize w ansanm avèk li ok yon lòt seri ankò ki vreman vreman bèl ke m pote pou ou ki se la chica del cable ki se la demoiselle du téléphone pase ke gen anpil moun ki kapab konnen li paske li se yon seri ki sòti yon bon ti tan Ok eki li vreman bel. Li vreman bel. Li se yon seri ki monte yon seri espanyol ok ki fet an espany kote ke nan yap montre yo bagay nan les anne 80 kote le moun yo pat gen akse le fi pat gen akse pou yal travay yon paket bagay li vreman vreman bel. Al gade. Denye seri ke mwen pote pou ou jodi an ki se an elit. Li genyen 2 sezon ladann ki sou Netflix la. Li vrèman, vrèman bèl e vre mwen konseye w al gade li. Si tout fwa ou gade seri sa yo deja, di m nan seksyon kòmantè lan kiyès nan yo ou pi renmen e ki kisa ki plis atire w nan yo ok. Bon, se te tout sa ke m te pote pou ou, mwen espere ke. Enjoy video an, pa bliye abone ansanm avèk chanèl lan si w poko fè sa, pataje video pou ke lòt moun kapab konnen, e aktive kloch de notifikasyon an pou w ka ba ou kouran de chak fwa m poste yon nouvèl video. Bye! Mèsi guys, mèsi dèske w te gade tout video a, pa bliye abone ak chanèl lan zanmi m.